nan yon teritwa ki lòt bò dlo men ki se teritwa Etazini tankou Sen Toma, tankou Pòtoriko. Anpil moun bezwen fè anpil pridans jodi a si moun sa se pa yon sitwayen ameriken li ye. Men ki kategori moun ki sipoze fè pridans. Premye moun ki sipoze fè pridans jodi a lè y ap vwayaje se moun ki te gen yon rezidans, yo gen kat rezidans pèmanan an men pou dezan epi dezan sa a espire deja, yo nan pwosesis pou yo renouvle l men li poko fin renouvle. Moun sa a sipoze pridan. Ankò pli pridan ankò si pandan lap renouvle l la yo te gentan refize li e ke yo te voye l devan jij imigrasyon, dosye a devan jij imigrasyon. Teknikman ou toujou gen rezidans. Paske lè kat rezidans 2 zan an fini yap voye w sou depòtasyon devan jij imigrasyon. Se jij la k pou retire rezidans lan. Teknikman ou ka toujou vwayaje, men nan kontèks nou ye jodi a, mwen pa konseye yon moun konsa vwayaje andeyò de Etazini ditou. Lòt kategori moun ki deja konnen yo ke yo pa dwe vwayaje, se moun tps yo. Lòske yon moun genyen tps, tps la pou kont kò l pa ka pèmèt ou vwayaje. Sa se, tout moun konn sa. Men sa k pi enpòtan toujou, sè ke Pòtoriko Li fè pati de teritwa Etazini, men jodi a èske yon moun tps kapab just leve ale Pòtoriko epi retounen? Sa twò danje e nou konnen moun ki gen ki rantre nan pwoblèm pou sa. Nou konnen yon moun ki ap soti Sentoma, ok, ki se teritwa Etazini tou e yo arete li, mete l nan detansyon pandan ke li gen tps li, ke l ke l gen tps depi anpil anpil ane. Sa vle di, li enpòtan jodi a pou tout moun konprann e konnen ke Moun ki gen tps la, li kapab vwayaje anndan 50, anndan 48 eta ki kole yo, ok, anndan 48 eta ki tou kole yo, men pa nan sa ki fò janbe dlo yo, tankou menm Awayi, tankou Alaska, tankou um, um, lòt teritwa outremè yo, Sentoma, an Pòtoriko, fò w vrèman pridan paske lè sa èpòt la fè yon rechèch ki pi pwofon sou ou menm lè w ap vwayaje. Men apa de sa, nan vwayaj domestik yo ki nan eta ki kole yo, toujou gen danje pou ke gen posibilite pou ke yo poze moun nan kesyon, pou ke ice kapab toujou prezan nan nenpòt èpòt a nenpòt ki moman, se sa yo di. Men, yon moun toujou konnen de bagay pou fè, si w genyen tps, mache avèk prèv ke w genyen li, epi toujou sonje ke w gen dwa pou w rete an silans, ou pa oblije pale san prezans avoka w, ou sèlman kapab sajman fè konnen ke se dwa sa ke wap egzèse e yo sipoze respekte dwa men m panse ke. Moun Biden yo, moun tps yo, men osi tou gen atak sou moun ki genyen rezidans spesyalman moun ki gen rezidans ki sou depòtasyon ki vle fè yon vwayaj. Men sa ke ou dwe konnen. Nòmalman lè ke ou genyen rezidans, ann di ou gen rezidans 10 ans, Epi, kounye a la, ou gen dwa petèt pèdi kat rezidans ou, oubyen kat rezidans ou espire, ou ta renmen fè yon vwayaj, ebyen gen yon so, yon I-551, yon stamp, ke yo mete sou paspò a pou ou menm, ki kapab ba ou aksè ke ou kapab vwayaje epi retounen back nan peyi a. E se pa sèlman pou moun sa yo, men se kenenpòt lè ke swa ou sou depòtasyon tou ou gen rezidans, ebyen ou bezwen vwayaje, yo ba ou stamp sa, ou kapab vwayaje. Men, depi ou vwayaje, yo grap di ou, pa gen pwoblèm, babay, ou mèt ale, men lè wap tounen, ou ka sezi wè sa ke Ofisye CBP imigrasyon yo ebyen yo sere boulon moun lè yo ap tounen si ke ou gen yon rezidans nan men ou e ke ou sou yon pwosè depòtasyon. E sa se yon egzanp petèt ke ou gen dwa te gen yon rezidans 2 zan epi wal fè opsyon pou gen rezidans 10 zan E yo reyalize petèt maryaj lan pa t fin kòrèk oubyen mari a oubyen madanm nan pa al nan antrevi an. So, kounye a la li vin mete w nan yon pozisyon ke ou sou depòtasyon kote yo denye aplikasyon ou, yo transfere dosye an bay tribinal imigrasyon. Si yon bagay konsa pase, wi ou gen rezidans lan toujou, men ou sou depòtasyon. So si ou sou depòtasyon, ou ta renmen vwayaje, ebyen yo konn ba ou stamp sa pou vwayaje. Nan moman jounen jodi an, pinga ou vwayaje paske lè wap retounen ankò ou ka jwenn ke ou nan pwoblèm, yo mete w anba kòd. Se menm jan si ke ou gen yon rezidans 10 an, petèt ou gen dwa fè yon krim oubyen gon bagay ki fè ke yo mete ou sou depòtasyon, tanpri silvouplè, menm lè ke stati rezidans lan toujou an kou, men depi ou sou depòtasyon, pa deplase! Ret trankil isi Ozetazini, paske si ou deplase, lè w ap retounen, w ap nan pwoblèm. Enfòmasyon sa se pou moun ki gen rezidans ki sou depòtasyon, Pinga ou deplase. Now si ou gen rezidans ou pa sou depòtasyon wi ou kapab vwayaje make sure ke rezidans ou an kou tout afè ou. Se vrèman yon kanpay, yon piblisite a outrans sou rezo yo ke administrasyon Trump lan li menm l ap fè. Depòte tèt ou kounye a sinon n ap arete w voye w lakay ou, se sa ki esansyèl mesaj. Nouvèl responsab Depatman Sekirite Enteryè ameriken an, Kristi Noem, ki li menm anonse nan yon videyo piblisite ke li pataje sou tout rezo sosyal yo, ki pataje sou paj ofisyèl Mezon Blanch, pataje sou paj DHS eksetera, ki anonse yon kanpay piblisite nasyonal e entènasyonal, ki koute plizyè milyon dola, n ap raple sa, pou yo ka avèti etranje ilegal ki rive nan peyi a la, dèyè fil, ilegal, nenpòt jan w ka rele l, enben nan videyo piblisite sa yo mande pou yo kite peyi a kounya menm. E nan videyo 1 minit sa a, responsab DHS la di si imigran ilegal sa yo pa kite, y ap fè fas a depòtasyon e yo pap ka tounen Etazini ankò. Se yon avètisman fò nou voye bay etranje ilegal kriminèl yo pou nou di yo pa vini Amerika, si yo vini n ap trake yo epi depòte yo. Sa se pawòl Kristi Noam, li se nimewo 1 Depatman Sekirite Enteryè, yon fanm, lè w tande fanm sa ap pale, Se kòm si son chèf polis. Li sou teren an, li sou fwontyè, li vle fòk li la. E se li menm ki pote pawòl sa dayè, nan videyo a li remèsye Trump, li di ki sekirite, ki sekirize fwontyè yo, e l di Donald Trump mèsi paske li ba l misyon sa. Sou lenfòmasyon, se ke administrasyon Trump lan lanse yon kanpay piblisite, A outrans sou rezo yo pou mande tout migran ki konnen yo la ilegalman depòte tèt yo. Sinon y ap vin arete yo, yo menm yo depòte yo e lè sa a, yo p ap ka tounen Etazini ankò menm. Men sou pwen sa a, ban m gen yon bagay, yon presizyon m bezwen fè. Administrasyon ki la a gen yon estrateji. M pale l avèk de moun an prive, m pale l avèk de zavoka. Yo tout dakò avè m. Gen yon strateji kominikasyon ke administrasyon sa itilize e jiska prezan l ap ba yo rezilta. Li poko ba yo rezilta yo bezwen an non. Paske sa administrasyon sa vin reyalize, operasyon depòtasyon an ap pran plis kòb e tan, men tou resous zimèn ke yo te panse avan. Yo te di yo sa, men yo te di y ap avanse kanmenm. Ajan. sant de detansyon pou mete moun yo, kòb vòl depòtasyon yo ap koute, eksetera, eksetera, e san konte dosye lajistis yo ki an atant ki fè yo pa ka avanse. Yo konnen tout sa. Enben, le fèt ke yo konn sa, y ap mennen yon batay kominikasyon nan medya, sou rezo sosyal yo pou fè imigran pè pou yo kouri. Antouka mwen m pap di moun men kisa pou yo gen kòm konpòteman paske sou rezo a, rezo a son arme à double tranchant. Lè w bay yon nouvèl ki sanble yon move nouvèl, yo di ke bon se strese w ap fè strese. Lè w bay yon konsèy ki ta ka bon, yo di bon sa k gen la a, kòm se pawòl w ap ba yo. Administrasyon ki la a jwe. sou kominikasyon anpil, yo itilize kominikasyon anpil yon fason pou yo kapab kreye pè, kreye panik. Epi, ou menm ki imigran, ki estime ou ilegal, ou gen dwa pa ilegal wi, men tèlman genyen yon kominikasyon a outrans k ap fèt, ou vin santi w ilegal. Menm si w gen yon stati tanporè, ou santi w ilegal. Epi gen yon sèl bagay k ap rive. W ap santi w pa alèz Etazini. W ap kite espas la, w di a, mwen antre lakay mwen talè w tande yo vin arete m la, m vin gen stati depòte epi w kite. M ap prete pawòl Mèt Lana Joseph. Mèt Lana Joseph di, moun ki ka, moun k ap Moun kap rete etazini se moun kap reziste moun ki pa pè son strateji de peur li ye m vle n konn sa malerezman kòm jounalis m oblije pataje enfòmasyon paske m pa ka kenbe yo men son strateji de kominikasyon ke li ye mwen vle nou konnen sa ok depi w pè wap kouri e depi w kouri son kou an mwens pou yo sa vle di yo pa pral depanse kòb pou yo depòte w ankò paske w deja ale epi pou n fini nap raple w ke Administrasyon an di, ou pa twonpe w non sa m pral di a, yo pral tcheke baz de done IRS ak Social Security Administration pou yo kapab gade èske pa genyen de imigran ilegal ki nan fwod pou yo tou met men sou yo. Daprè sa plizyè medya ameriken rapòte, ekip Depatman Efikasite Gouvènman an, sa yo rele DOGE la, ki sanse gen nan tèt li milyadè miltimilyatè Elon Musk, ap chache gen aksè a baz de done IRS, pa egzanp, pou yo ka jwenn detay sou sitwayen ak biznis k ap fil taks ane sa a. Atravè demach sa a, La Mezon Blanch di y ap chache retrase gaspiyaj, magouy epi moun k ap pwofite de sistèm ameriken an. Se yon egzanp, se yon egzamen anti-fwod K ap ede nou wè si kontribyab yo pa nan vòl. Pa egzanp, nou bay plizyè milya dola chak ane pou imigran ilegal ki gen timoun. Fòk nou al gade pou n ka fè yon refòm sistemik, se sa ekip ki sou pouvwa a deklare. Administrasyon Trump lan ap fè presyon tou Sou responsab Social Security Administration, kote ki bò sosyal ke w genyen an, nimewo sosyal ou genyen an, y ap fè presyon sou yo tou, pou yo ka gen aksè ak enfòmasyon sitwayen yo, se ke anpil moun estime ki ilegal. Sa ki pouse, dayè, aktyèl responsab enstitisyon sa ki se Social Security Administration, Michelle King, li.